Bonswa bonswa ankò yon fwa nou kontan pou nou kapab rentre la kay ou se ankò Doktè Solon Beethoven ansanm avèk Media 307 ki vini pou nou kapab rentre la kay ou jan nou toujou fè li chak semèn. pou yo kapab pote pou nou konsèy sante nan emisyon ke nou renmen anpil la ki se Med Preventive. Jodi a nou pral pale de yon bagay ki pi pratik toujou ki rive chak jou ke nou kwaze ansanm avèk li de tanzantan. Nou pral pale un pti peu de la fyèv. Nap tounen tou swit, pa kite antèn nan pou nou kapab konnen kisa nou pote nan jakout nou pou nou pou jounen jodi a. La fyèv. La fyèv se yon bagay ke nou tout nou abitye ansanm avèk li. Jodi a nou pral fon ti pale de fason pratik jan nou te di l talè an sou konsèp la fyèv lan. Ebyen mes chers amis, si nou ta kapab defini konsèp fyèv lan nou kapab defini l de yon fason senp pou nou kapab fè konnen ke la fyèv se lè tanperati kò ou li ogmante, li depase plis ke 37 pwen 7 degre. sèlsiyis. Depi tanperati kò w depase 37 pwen 7 degre sèlsiyis, a se nivo la nou di ke w rive nan yon kad oubyen nan yon sitiyasyon kote ke w ap eksperimante yon bagay ki rele lafyèv. Ebyen mes chers amis nou tout nou konn abitye pran fyèv e anndan sèvo nou genyen yon ògàn ki spesyal pou sa ki regilarize sa yo rele tanperati kòporèl nou se ipotalamus. li rele. Donk l'ipothalamus anndan sèvo nou, jan nou di l talè a, se li menm ki la pou kapab regularize tanperati kòporèl nou. Anpil bagay kapab pase nan kò nou kapab pèmèt ke nou kapab gen fyèv. Men fyèv la an swa, li pa konsidere kòm etan yon maladi. Men kòm etan de preferans yon sitiyasyon d'alèrt ki fè nou konnen ke gen yon bagay nan kò nou ki pap mache kòrèkteman. Kisa ki kapab fè ke nou menm antan ke èt imen, tanperati kòporèl nou li kapab elve, sètadi ki kapab fè ke nou kapab genyen fyèv. Premyèman, nou kapab genyen sa yo rele lè maladi viral, kèlkeswa yon viris, e nou kapab genyen bakteri yo tou, kèlkeswa bakteri, yo kapab pèmèt ke nou menm nou kapab vin eksperimante fyèv. Yon enflamasyon kèlkonk nan kò nou kapab pèmèt ke nou genyen fyèv. E nou kapab di tou yon sèten tip de kansè nan kò nou kapab deklanche sa yo rele yon fyèv. Yon reyaksyon alèjik tou kapab bay yon fyèv. Yon senp grip pa yon viris, yon bakteri, yon maladi parazitè, tout bagay sa yo se de koz de sa nou rele fyèv lan. Lè nou fè fyèv, nan peyi nou, anpil moun nou toujou gen abitid pou nou otomedike tèt nou, sètadi pran medikaman pou nou kapab bese fyèv la. Wi, se yon bagay ki nòmal, nou kapab bese fyèv la. Men jan nou te di l talè, se pa yon maladi ke l ye. Donk, se yon sitiyasyon d'alèt ki di ke gen yon bagay ki pa fonksyone byen nan kò nou. De se fèt, si sa se yon bagay ki deklannche, ki di nou ke gen yon bagay ki pa fonksyone byen, fòk nou al chèche sa ki pa fonksyone byen an. E pou nou kapab al chèche l. Se endispansab pou m kapab wè yon medsen. E se medsen an li menm ki pral detèmine alèd de yon bon egzamen fizik ke li pral fè, alèd de sèten analiz ke li pral voye nou fè pou l kapab konnen, pou nou kapab konnen ki tip de fyèv ke nou fè. Eske se yon fyèv pa koz bakteryèn? Eske se yon fyèv ki koze pa yon enflamasyon kèlkonk? Oubyen. se yon fyèv ki koze pa yon enfeksyon kèlkonk, chèche pou kapab wè si tip de fyèv sa li lye ansanm avèk yon twomatism serebral, paske pa bliye nou te di talè a, genyen yon ògàn nan sèvo nou ki rele ipotalamus, e ipotalamus sa, se li menm ki responsab pou kapab regilarize tanperati kòporèl nou. Donk si nou fon gwo kou nan tèt, oubyen nou fon gwo frape nan tèt, Donk li kapab deklanche yon fyèv kèlkonk. An nou kounye a la di sa ki pi senp ke nou kapab fè an ka de fyèv. Antanke nou menm ki pa pwofesyonèl de sante si yon moun lakay nou gen yon fyèv. Si yon moun lakay nou gen yon fyèv, pli presizeman nan ka timoun piti yo, se evite pou fyèv la pa monte twò wo. Nou kapab benyen timoun nan, nou kapab mete de konprès nan zòn ki kenbe pi cho, anba zesèl li, sou fwon l. nan rejyon engina li, sètadi nan janm li. Nou kapab mete konprès la pou kapab eseye bese fyèv lan. Fòk moun nan kapab bwè anpil dlo tou paske fyèv li koz ke w kapab dezidrate e lè w bwè anpil dlo li pèmèt ke w rete idrate. Jeneralman nou toujou itilize parasetamòl. Se li menm ke tout moun itilize pou kapab bese fyèv. Si fyèv lan wo nou kapab bay parasetamòl. nou kapab pran paracetamol sitou pou les adultes e si se timoun piti nou pa konseye pyès moun otomedike tèt yo men de preferans bese fyèv lan jan nou te di talè ansanm avèk konprès benyen timoun lan epi tout swit kouri al wè yon medsen paske medsen an se li menm ki kapab detèmine ki tip de fyèv ke moun lan li menm li fè se ti konsèy sa yo ke Media 307, an patenarya avèk Doktè Solon te pote pou nou, nou di nou a la pwochèn pou yon lòt seri de konsèy sante pou pèmèt ke demen si Dye ve nou kapab genyen yon meyè sante. A la pwochèn!